Poukisa jodi a pou n deside pou n di m ke 2 nèg ap monte nan radyo, sib yo se Muscadin? Poukisa? M tande 2 mèt avoka, m tande 2 moun nan kesyon dwa zimen, e bagay konsa, e y ap pale de bagay komisyon entènasyonal dwa moun, pou sesi pou sela. M pa konnen, esplike m, de kisa n ap pale? Nèg ki te tiye Ben Laden nan, e dekore yo, yo te dekore l. Lèzetazini dekore misye wi, nèg ki te tiye Ben Laden nan wi. Paske yo te antann yo ke Ben Laden se yon lènmi komen. Enben tout bandi ki ap sikile anndan peyi a avèk zam ilegal, men se bandi, yo se lènmi sosyete a. Yo se lènmi nasyon an, yo se lènmi peyi a, yo se lènmi popilasyon an, peryòd. Poukisa tout moun te gonfle venn yo kont bandi Al-Kaida, epi kounye a tout bandi ki pran kontwòl peyi a nou estime ke se yon lòt tretman pou yo ba yo a? Sa vle di. Donk otomatikman ou fè sa ou se yon bandi tou wi. Paske prensip la di. Si w gon zam ilegal nan men w, gon zam ilegal nan men w, anplis wap ekzibe l e anplis de sa wap fè ekzaksyon avèk li, ou pa nan afè lign ankenn bagay. Ou lan w lign ki anfas lalwa, ou lan w lign ki anfas otorite, ou lan w lign ki anfas popilasyon an, enben, ekskize m si w ap pran se pa w, se sa l ye. Mwen di nou yo dekore nèg ki te elimine Bin Laden nan. Kounye a ou pral vin di m se yon egzekisyon somè li te ye. Menm si li te egzekisyon somè, men se yon bandi ki ap defye yon peyi, ki mete dlo nan zye yon kantite de moun anndan yon peyi, yo mete dòmi nan zye l li menm. Sonje m di nou, nou nan faz, nou nan faz bayakou a. E nan faz bayakou a n ye la a. Nou poko nan faz pase pase eponj, sire, nou poko nan faz sa. Se nan gwo zèv la nou ye la. E lè m t ap di pa egzanp gen de bagay nou fè, anpil fwa nou fè yo swa pa lejète, paske yo tèlman gratis. Ann gade sa k ap rive nan pakè Pòtoprens. Nan pakè Pòtoprens. E Nou te wè sou rezo, pa bliye tout bagay se se sou rezo e ke yo ke yo fèt. Men gen de lè se son chwa ke yo pibliye e m panse ke se pa yon pwoblèm ke w itilize sa ka rive. Ok e ou gen dwa rive yon kote ou jwenn posibilite pou ke ou itilize ann di ou fè twit ou ka itilize facebook ou itilize yon pakèt bagay pou pèmèt ke ou fè swivi. Sensèman, m panse ke se pa, se pa, se pa, se pa yon pwoblèm. Sepandan, lè w rive nan faz kote ke gran lejète sa yo ap fèt, li poze pwoblèm. Ki sa l ye? Nou t ap gade sou rezo, pa egzanp, yo te anonse ke komisè gouvènman an, Mèt Edler Guillaume, kòm komisè gouvènman Pòtoprens, Yo tap retire misye, yo tap mete misye, li tap pran pwomosyon pou l te vin sibstiti o nivo de lakou dapèl. Se sa ki te di, se sa ki te pibliye. E Mèt Edler Guillaume te pran pou aki ke li li pran pwomosyon. E men kite m di nou ke an jeneral, e pwomosyon yo pa toujou fè moun yo plezi. An tèm de vizibilite, yon nèg ki komisè gouvènman, menm si se premyè enstans, ou gen plis vizibilite ke yon nèg menm si nèg la te prezidan lakou dapèl. M di byen wi, mwen byen di wi, vizibilite. Ok? Politikman. Ou genyen plis vizibilite toujou. Donk, se pa toujou kòmsi m ta di w nèg la ap chèche pou ke li jwenn yon pwomosyon e ke li monte kòm sibstiti nan lakou dapèl. Dakò. Ann ta di ke misye sot nan pòs lan epi li monte la a. Lide se ranplase l pa Lyonel Constant Bourgoin ki se yon nèg ki te, dayè ki te pase deja nan pakè Pòtoprens. Misye se yon nèg de karaktè, Mèt Bourgoin. Misye te fè apèn 1 mwa. nan pakè Pòtoprens paske gen de bagay yo te mande l pou l fè li di non, lalwa pa otorize l fè sa, lalwa pa pèmèt li fè sa, li pap fè anyen ke lalwa pa di l ke l ka fè, donk yo mèt pran djòb yo, donk misye remèt demisyon l aprè 1 mwa. Dakò. Jodi an Premye minis Guy Conille li genyen diskou l nan nasyon zini ke nan pral pataje kelke brib avèk ou men avan nou rantre nan sa kite m di nou ke peyi dayiti nou toujou gen de bagay ke nou fè Eske se yon chwa? Paske gen anpil bagay se pa chwa, men gen anpil bagay se pa inyorans. Gen de bagay ou fè, gen de moun ki konn fè de bagay pa egzanp, se pa aksidan, men gen de moun ki fè l se pa mechanste, etsetera. Men, dèfwa fò w fenk pou ko w wè kisa motivasyon an ye. Men konsa tou dèfwa w pa bezwen sa, dèfwa gen de bagay ki konn tèlman gwosye li jis sote o zye, sètadi depi w wè l ou di kèt, bagay sa pa t dwe fèt konsa, ou wè. E se sa k fè ke gen yon kantite de moun ki pwofite de feblès Leta a pou yo fè tout kalite bagay. Menm jan bandi a, li pwofite de feblès Leta a, feblès enstitisyonèl ki gen nan peyi a pou ke li pote boure. Ki sa k ta ka eksplike ke bandi repran kontwòl komisarya Gresye a? Ki sa k ta ka eksplike sa? Lotrejou m t ap di ke. Lame a gen yon baz o nivo de Lewogàn. Gresye kole avèk Lewogàn. Donk, pwoblèm nan pa sèlman yon afè de baz lame, li yon afè de kisa konsiy yo ye, kisa direktiv yo ye, kisa dispozisyon ki pran yo ye. Paske menm si te genyen yon gwo kan ki plen avèk gason oubyen fanm ki nan lame oubyen nan nenpòt ki gwo kò delit, men si yo pa genyen misyon pou sa, e kanpe y ap kanpe gade? Si yo pa genyen lidèchip ki pou degaje, ki pou pèmèt ke, enben. Yo itilize tout eleman sa yo a bon esyan. Nou mèt mande tout kalite sipò. Yo pap bay anyen non, yo pap min anyen non. Nou mèt mande tout kalite sipò. Li pap abouti a anyen. Paske travay de baz la, se o nivo de la tèt li ye, sa di o nivo de la panse. Se o nivo de la panse. Te gen nan pou yon pakèt engredyan Ok ou ba yon moun ki pa konn fè manje ou bal tout sa ou konnen yo ta dwe met nan manje epi lè manje a fèt tout moun sispèk youn ap gad lòt paske manje a pa bon epi ou pran yon lòt malerèz la ki tèlman posede 10 dwèt li. Manje a jis genyen yon pye pwawo, yon pye siv, li gen yon ti lwil, li gen yon ti lay nan diri a. Li chèche yon ti tritri li met ladan l. Depi lè w ap vini ou pran sant manje a. Depi lè w ap antre a ou pran sant manje a. Men se men l, se savwa fè la. Ki bay rezilta a, se pa engredyan yo. Ou te konn ap plenyen engredyan. Yo ba w fon manje ou pa fouti manje l, pèsonn pa fouti manje l. Diri a mal kwit, diri a paske l te mal bouyi, engredyan yo, yo melanje yo te mal melanje, etsetera. Men se egzakteman konsa l ye nan enstitisyon tou. Lapolis la te gen dwa gen meyè eleman anndan l, men si pa gen yon lidèchip, li p ap bay rezilta. Lame a te gen dwa gen meyè eleman. Lame a te gen dwa gen mezi ekipman ki te genyen. Te ka genyen. Li gen dwon. Li gen elikoptè. Li gen yon pakèt blende, etc. Men si w pa konn kijan pou itilize yo? Si w pa konn kijan pou deplase yo, ki lè pou deplase yo, ki kantite pou deplase? E mwen pap bay rezilta non. Ou pap bay rezilta. Dayè se sa ke bandi yo voye kòm mesaj lè yo deside yo repran kontwòl Gresye a. Men se pa plenyen pou plenyen paske bandi reprann kontwòl Gresye. Gon rezon ki fè ke bandi a reprann kontwòl Gresye. Gon espas vid li jwenn epi l antre ladan. Paske si te genyen yon mesaj, yon atitid Yon leadership ki te degaje, men li tap konnen pou l pa fè sa. Bandi a tap konnen pou l pa fè sa. Lè bandi ki fin pran Gresye a fin pran Gresye, men se yon mesaj li tou voye bay bandi parèy li k Leyogàn wi. Bandi parèy li ki Gran Gwav wi. Bandi parèy li ki Ti Gwav wi. Evidamman, y ap oblije fè yon kanpe la, paske yo konnen, plis w ap avanse bò kot lòt zanmi an, konnen yo oblije pran men w. Enben, poukisa yo pa ka al fè l nan Nip? Pou sa fè yo paka al fèl nan nip alò e paske miskaden gen anpil gason non e pa paskel gen anpil gason li gen volonte epil gen strateji ok epi lap aji kounya. M sonje pandan plizyè fwa m fè dè emisyon sou sa pou m atire atansyon pou m di n men atan, poukisa jodi a pou n deside pou n di m ke 2 nèg ap monte lan radyo, sib yo se Muscadin? Poukisa? M tande 2 mèt avoka, m tande 2 moun nan kesyon dwazimen, e bagay konsa, e y ap pale de bagay komisyon entènasyonal dwa moun, pou sesi pou sela. M pa konnen, esplike m, de kisa n ap pale? Nèg ki te tiye Ben Laden nan, e dekore yo yo te dekore l. Lèzetazini dekore misye wi, nèg ki te tiye Ben Laden nan wi. Paske yo te antann yo ke Ben Laden se yon lènmi komen. Enben tout bandi ki ap sikile anndan peyi a avèk zam ilegal, men se bandi, yo se lènmi sosyete a, yo se lènmi nasyon an, yo se lènmi peyi a, yo se lènmi popilasyon an, peryòd. Poukisa tout moun te gonfle venn yo kont bandi Al-Qaida epi kounya a tout bandi ki pran kontwòl peyi a nou estime ke se yon lòt tretman pou yo ba yo a? Sa vle di Donk otomatikman ou fè sa ou se yon bandi tou wi. Paske prensip la di Si w gon zam ilegal nan men w, gon zam ilegal nan men w, anplis w ap ekzibe l e anplis de sa w ap fè ekzaksyon avèk li, ou pa nan afè liy ankenn bagay. Ou lon liy ki anfas lalwa, ou lon liy ki anfas otorite, ou lon liy ki anfas popilasyon an, enben, ekskize m si w ap pran se pa w, se sa l ye. Mwen di nou yo dekore nèg ki te elimine Bin Laden nan. Kounye a ou pral vin di m se yon egzekisyon somè li te ye. Menm si li te egzekisyon somè, men se yon bandi ki ap defye yon peyi, ki mete dlo nan zye yon kantite de moun anndan yon peyi, yo mete dòmi nan zye l li menm. Sonje m di nou, nou nan fas, nou nan fas bayakou a. E nan fas bayakou a n ye la. Nou poko nan faz pase pase eponj, sire, nou poko nan faz sa. Se nan gwo zèv la nou ye la. E lè m t ap di pa egzanp gen de bagay nou fè, anpil fwa nou fè yo swa pa lejète, paske yo tèlman gratis. Ann gade sa k ap rive nan pakè Pòtoprens. Nan pakè Pòtoprens. E nou te wè sou rezo, pa bliye tout bagay se sou rezo ke yo fèt. Men gen de lè se son chwa ke yo pibliye e m panse ke se pa yon pwoblèm ke w itilize sa ka rive ok e ou gen dwa rive yon kote. Ou jwenn posibilite pou ke ou itilize, ann di, ou fè twit, ou ka itilize Facebook, ou itilize yon pakèt bagay pou pèmèt ke ou fè swivi. Sensèman, m panse ke se pa se pa yon pwoblèm. Sepandan, lè w rive nan faz kote ke gran lejète sa yo ap fèt, li poze pwoblèm. Ki sa l ye? Nou t ap gade sou rezo pa egzanp, yo te anonse ke komisè gouvènman an, Mèt Edler Guillaume, kòm komisè gouvènman Pòtoprens, Yo tap retire misye, yo tap mete misye, li tap pran pwomosyon pou l te vin sibstiti o nivo de lakou dapèl. Se sa ki te di, se sa ki te pibliye. E mèt Edler Guillaume te pran pou aki ke li li pran pwomosyon, men kite m di nou ke an jeneral pwomosyon yo pa toujou fè moun yo plezi. An tèm de vizibilite, yon nèg ki komisè gouvènman, menm si se premyè enstans, ou gen plis vizibilite ke yon nèg menm si nèg la te prezidan lakou dapèl. M di byen wi, mwen byen di wi, vizibilite. Ok? Politikman, Ou genyen plis vizibilite toujou. Donk, se pa toujou kòmsi m ta di ou nèg la ap chèche pou ke li jwenn yon pwomosyon e ke li monte kòm sibstiti nan lakoudapèl. Dakò. Ann ta di ke misye sot nan pòs lan epi li monte la a, lide se ranplase l pa Lyonel Constant Bourgoin. ki se yon nèg ki te, dayè ki te pase deja nan nan pakè Pòtoprens, misye s on nèg de karaktè, mèt Bourgwen, e misye te fè apèn 1 mwa nan pakè Pòtoprens paske gen de bagay yo te mande l pou l fè li di non, lalwa pa otorize l fè sa, lalwa pa pèmèt li fè sa, li p ap fè anyen ke lalwa. pa dil ke l ka fè donk yo mèt pran djòb yo donk misye remèt demisyon l aprè 1 mwa dakò men ant sa k te pibliye sou rezo a ki te di mèt Edler Guillaume l ap kite pòs li kòm komisè di gouvèneman de Pòtoprens l ap rale kòm sibstiti komisè di gouvèneman e prè lakou dapèl. Lè misye resevwa lèt li, li wè ke se pa sa yo ba li. Misye wè ke se mete yo mete l kòm chaje de misyon nan ministè jistis. Alò la, nan lèt ke l resevwa de manyè fòmèl la, nan sa ke ke ministè la, ki gen mèt Carlos Hercule kap dirije a, te pibliye sou rezo ki te fè konprann ke li tap sibstiti, Komisè gouvènman prè lakou dapèl de Pòtoprens, men lè l resevwa lèt la kounya se sa pa gen anyen pou l wè avè l, se chaje de misyon. Pou rezon sa a, misye di dabò li demisyone, li demisyone men l pa vle djòb sa a non pli. Ok li pa enterese avèk djòb chaje de misyon an li pa vle l Mwen te gen okenn kesyon pou m poze Èske se te konfime ke yo te ba l djòb sibstiti a Sa di ke èske twit ki te fèt la èske li te otantik Paske se premye kote pou w al gade Èske li te otantik Mentnan, si l te otantik epi lèt ou vin resevwa a li pi otantik toujou, gon pwoblèm. Gon pwoblèm. Gon pwoblèm de lejète, gon pwoblèm, men vrèman gon pwoblèm. Donk, m pap menm al pi lwen, m te vle kanmenm atire atansyon nou sou sa. Mwen di nou kominikasyon s on zam a doub tranchan. Pwobableman gen dwa gen yon nèg anndan an ki kouri bezwen fè yon scoop avèk bagay la, epi li kouri lage l, epi alòske se yon bagay ki te petèt, m ta ka di, nan yon faz y ap diskite, yo poko menm fin rive l, epi gen dwa gen yon nèg anndan an ki li menm kè l pi cho, l pi prese, epi ki gentan lage bagay la. E m di nou si se pou sa nap peye sa ekstrèmeman chè. Nap peye sa ekstrèmeman chè. Nou mèt kwè m. Nap peye l chè anpil anpil anpil anpil anpil. Pou ki sa? Paske tou senpleman gen de bagay nou pa rive nou pa rive konprann. Gen de bagay nou pa nou pa nou pa konnen fò n fè yon ti tann ou konprann enfòmasyon gen dwa poko fin sa nèt yo gen dwa tap diskite l etc donk sa m panse ke gon bagay pou yo jere nan sans lan e se domaj ke moun ki fè l yo yo sipoze konnen an matyè de dwa pa egzanp gen de bagay kote ann imajine ou te gentan fin pibliye yon bagay konsa ann di ou te gentan pibliye. Ok donk a ce moment là kisa ki tap fin rive kisa ki ta pral rive w kisa ki ta pral rive w ou gentan pibliye yon bagay an di ou pran gentan pran yon dispozisyon tenb sou li ou imajine w ann ta di ke se te yon bagay ki te vize kondane w kit aske yo pral libere w aprè men yo gentan ap fèmen w paske moun nan gentan gen yon papye nan men l yon bagay ofisyèl ki mande pou fèmen w. Alòske se yon lejète ki ki koz sa. Ok. Se yon lejète ki koz sa. Donk m panse vrèman fò nou pi pridan nan nan nan nan tip de bagay sa yo. Mentan e m kwè nou konnen li, Premye Minis Garry Conille, misye Pa nan peyi a. Misye an deplasman, l ale Washington, li gen pou l New York, e se sèten ke l ap genyen pou l kanmenm gen yon seri de grand rankont, e trè sètènman, kote ke gen yon ansanm de swivi, an n di swivi, nou espere ki pral fèt. Pa bliye ke se. Premye gran deplasman Premye Minis Garry Conille depi lè li fin Premye Minis lan. Lè m di gran deplasman, sètadi rankontre avèk les grands barons de Washington, de New York, etc.
Mètnan, kisa rankont sa yo kapab pote. De tout fason, misye pati avèk chèf kabinè l, se ki è nòmal. Li pati avèk minis afè etranjè lan, Dominique Dupuy. Li pati tou avèk minis ekonomi e finans lan. E se Maître Carlos Hercule ki se minis jistis ki li menm li la

Gen 2 rankont ki pral fèt, pa bliye ke nou nan yon kontèks elektoral Ozetazini, gen yon seri de gwoup ou te boure ki gendwa pa evidan. Men sonje ke Guy Conille ap deplase an tèren koni.